Koman nou ye koman nou ye La dous ki vyen la dous ki vyen Ayayy gay Wè ayisyen pa chich vre non mesye Ayisyen pa chich Kote gen youn gen pou 2 Depi gen pou 2 gen pou 3 Kote gen pou 3 gen pou 4 Ayayy gay Nou pase kan yon vwazen la Vwazen an pa gen kafe ki te ko pare Pat gen te ki te ko bouyi Douvanjou Ebyen pase pou vin lakay moun andeyò pou pa jwenn anyen, yo fon jan, li mèt se de twa, se de twa grap zowen si, yap keyi ba ou pou al lakay, wa fon remèd avèl. Ayayayy! Ebyen ou pase, ou pase kan yon vwazen la, ebyen se touye l touye nan kenèp, men m pat gentan mache ak makout, m pat gentan mache ak sak. Yo tap plen nan kenèp. Kenèp yo dous. Wouuch! Kenèp yo dous. Kenèp yo anfòm. Kenèp yo gwo. Kenèp yo gen anpil ju ladan. E kenèp yo dous. Sa se kenèp ki grandi avèk solèy. Ki pran bon lapli. O o! Wè m? M gen. E kenèp ki pran bon lapli, bon solèy. Li pa ka pa dous. E gen yon bagay yo toujou di. Kenèp.

Gade. Dat m te gentan play. Nan yo.
M paka pote. E moman kenèp wi. Moman se moman kenèp li ye tonton. Ayiti depi w tande mwa jwen, jiyè, li pye, out, e yo nan kenèp. Gen kenèp ki kòmanse pare tankou depi menm jan a mango. Pandan mango pare epi kenèp la ap boujonnen, kenèp la ap pouse grenn. Ayayay! Wa dous tou! Se ka yon makonbè m pase la, m wè kenèp la sot tonbe epi m gade m yon pakèt fomi nan grenn nan, grenn nan pete! Yon pakèt fomi ladan l, m di o, men kenèp la dous! Kote fomi yo asanble se sik! Hehee! Se pa sik se siwo myèl! E lè m gade m pran yon grenn mwen goute, lè m gade m wè kenèp dous! M di a, monchè, monkonpè, ban m kèk grap! Humm! Sa pa koute m yon goud non! E e sam ka pote li m pran Nou lwen Nou vin byen lwen la vin rekolte kenèp la Nou pat mache a sak Pa janm fè erè sa non Erè ou pa janm fè non Ou pral andeyò ou pa pot sak Ou pral andeyò ou pa mache a yon makout menm Ou pral andeyò menm yon sach ou pa met nan pòch ou Paske wap jwenn wap jwenn kichòy kanmenm pou pot lakay ou wi Lè w vin lakay moun andeyò anba Depi kafe a poko pare E te poko pare Fok nou bay pou ale kanmenm. Yo de 2 zòrèy si wi e menm ni. Kenèp yo anvayi ma kenèp la. Sa la pou la vil la. Pou achte ti kenèp sa fok gen bagay nan menw. Menm ta renmen konnen nou menm ki an frans kanada etazini la risi kèlke sa kote nou ye. Chili brezil. Petit zanti. Eske nou jwenn kenèp. E. On kantite kenèp konsa, konbyen kòb sa ka koute m? Ou wè la? Donk pou Ayiti, la m ka prèske gen nan men m on 30 dola kenèp. Ou wè l? M ka prèske gen on 5 dola yo mare pake yo, m ka gen pou on 30 dola kenèp nan men m la. 150 goud. E kenèp m ap tou fè n konnen, li chaje vitamin ladan l. Makomè! Ki vitamin nou jwenn nan kenèp? Ki vitamin nap jwenn nan kenèp makomè? Kenèp li gen vitamin G Vitamin Vitamin C Vitamin K Hein vitamin C vitamin K E sa makomè? Li gen C Kanta pou C a vre li paka pa gen C Ou peko Ou peko Tanpri Konbyen vitamin ke mèt gen ladann? M pa tro konnen men m pran gou si a ladann. Pèske depi w ap manje yon fwi ki gen gou si ladann, se vitamin C a. Ebyen m ka di gen vitamin C ladann. Wouch! Gade kenèp, gade kenèp. Sa w pral fè la a? Ou panse sa ka fè jounen an? Sa pa ka fè jounen an non. Li pa p fè 2 jou non.